Legliz yo, tout kominote evanjelikan, moun ki nan lòt denominasyon yo tou, nou kwè ke tout moun kwè ke gen yon Bondye, tout moun kwè ke gen byen, gen mal, tout moun konnen gen peche, lè w fè sa ki mal, ki pa nan volonte Bondye, li defini kòm peche. Peche se tout sa ou fè ki pa kontre avèk lapawòl, tout sa ki kontre ak lapawòl de Dye men ki pa nan volonte Bondye. Nou t ap pale de. Avaris, avan teknoloji a, entènèt yo pa fè, ap ba nou pwoblèm, nou pale de kalomni. Pou nou fini a kalomni an, nou te di ke se lè wap di bagay ki mal deyò lòt moun e ou konnen pètinamman se manti, ou fèl sèlman nan objektif ou byen nan enterè pou detwi oubyen pou nwi pèsonalite li. Gen konsekans ki konn grav. Gen de moun ki te ka menm rive swiside tèt li parapò avèk yon bagay ou di ke li konnenl pa fè. Imajine w yon jèn fi ki anndan yon asanble k ap chante nan koral ki gen yon kè si ki ka fè tansyon e li ka menm abandone legliz sou kont yon moun k ap kalomnye lòt anndan legliz li. Men pastè, èske gen yon remèd pou kalomni an pou nou ta evite li? Bon, e,
pastè, wi, alò, efektivman, wi. Koman moun kapab evite sa? Bon avan pawòl la sòti nan bouch ou fòk ou anpil analiz fòk ou alò fòk ou modere fòk ou lan donk lè se kretyen ou ye ou pa ka toujou konprann ou toujou ap di de bagay san tout fwa ke ou pa analize l donk fòk ou analize l pawòl yo gen fòs.

Ou te la sèlman pou ap fè e sa yo rele kalomni an. Gen de moun anndan legliz la sè, men se sa yo fè, tout moun pa bon pou yo.
Ou a di son agent du diable e yo la pou yo kalomnie. Sè a nan koral la, yo toujou gon pawòl pou li di a misye. Yo toujou konn dosye frè a. Yo toujou konn dosye tout moun. Alòske menm si se pa manti yo fò jwe. Yo kapab detwi moun nan. Jèn fi abiye yo di gade jan l abiye bèl alòske plis pase l pa genyen. Jèn gason ap pase yo di chak mimi myaw ke l ye. Yo ba yo tout non sètadi ke pou yo detwi yo, pou yo nui pèsonalite yo. Sa Labib pa vle l se yon peche. Nou pa ka tout tan n ap di n ap di se touye moun ki peche men yo di a lòt bò lè w pa pale avèk amou, lè w pa pwononse de pawòl ki asevene de gras. Se fòse, se yon peche. Fòk ou pale avèk yon langaj ki gen konpasyon, modere pou erè w ak sè w. Bon, se sa nou sa. M kwè ke n ap tann kòmantè w a se sijè anba live la epi pataje li. Pa bliye nou di w emisyon sa a l ap pase chak jedi, chak dimanch nan lè sa a. Toujou di zanmi w, ebyen an nou tande, an nou branche le cri de la conscience. Se yon emisyon non sèlman ki itil kominote evanjelik la, men k ap ede fanmi yo grandi tou, k ap ede legliz konprann byen, paske gen de bagay pastè a pa di w sensèman, epi vèsè a oubyen pasaj a pa nan avantaj li, li gen dwa pa di w li. Nan lide la, jodi a nou menm, nou montre w ke se pa sèlman sa yo di w la pa peye pi di ki peche, li di fè yon tout se kòm yon peche, men gen plizyè lòt peche. Nou prale rapid a yon lòt peche ankò ke w petèt pa t. konnen si se te peche, se fo temwanyaj. Se fo temwanyaj, e sa sa li anpil, anpil nan sosyete nou an. Li anpil nan sosyete nou an. Se sa k fè ke nan menm Efezyen chapitre 4 nou t ap li a, nan vèsè 25 la, l di, Sèpoukwa, renonse o mansonj, e ke chaken de vou pale. Selon la vérité. Jodi a m ta renmen tout moun ekri viv la vérité an ba live la ekri viv la vérité tande sèlman ba live la paske si w se sèvan de Dye ou dwe pale sa ki vrè sa ki vrè wi pastè kisa ki fo temwanyaj la pou Bon e pastè etan done ke ou gentan bay definisyon an paske nan dokiman nou bay de definisyon trè kout se temwanyaj mansonje kont yn pèsòn. Donk sè ke se bay manti sou moun. Wap wè ke nou sot pale de kalomni, wap wè ke yo genyen de resanblans, yo gen de trè. Donk sètadi ke ou ka wè yo. Sa va fè sinonim tou. Wi, yo kòmsi yo sinonim paske fo temwanyaj la nou rankontre sa anpil. E la pawòl de Dye di nou nan Egzòd chapit 20 vèsè 16, li bay nou piga. sou pou temwanyaj. Donk m pa konnen kòm etan done ke emisyon an se Le Fruit de la Conscience, se yon espas de refleksyon e nou pa vle se nou k ap pale pou n di se peche yo ye, men nou vle bay de referans, Labib an men, Labib an men pou n kapab fè konnen se peche. Donk, Sè Marilyn, kisa ou wè Egzòd chapit 20 vèsè 16?

Tapi devan pòt ou.
Se sa ke labib di wi lè nap pran le ka de Kayen avek Abel. Donk sè ke moun ki pran zam ki arive tiye moun nan men le pli souvan se pa li menm ki fè peche a non. Pa konprann se lòt moun ki te pwente dwèt sou li. Epi sètènman ke son fo temwanyaj ki pemèt ke yon fami kraze, ki pemèt ke moun nan pi nan travay, donk li pèdi travay li, pitit li non sèlman lap viv dan lamizè, li anpil pwoblèm paske.

Lè w gen de, twa, kat, senk moun ki kanpe kont ou, donk ki la kap, kap, kap, kap, kap tagèt ou, ou konn rive yon sèten moman. Ti sobe pou w aprann pa kè pou w sèlman o Etènèl, ala, ala anpil lènmi m yo anpil. O Etènèl ke mèsèl li sou lonbri w. Bon se konsa li ta di m, donk sa vle di ke ou antre y ap gade w, ou tounen w ap gade w. Donk sa vle di ke lè w al li li, se kòmsi ou te ale dan le paradi de Dye, ou te santi w konfòtab. La mezon di pè.
Pizza yon refi pafwa pafwa men le problem se paske se paske ble melanje avek li yes sir paske sou sa w di a yon bagay ki trè fò e menm loske moun nan ta tonbe nan peche a li pa ta yon rezon pou legliz ap kalomni l alò yo ka pran fo temwanyaj sou li epi lòt

Mari bay mal. Ou ka prechè ta bini, men sepandan gen antitèz ki pou kapab kont, ou kapab evite peche a, ou kapab venk li. Donk ou kapab di apati de de jodi a mwen pap kontinye pale mal de moun, pap m pap kontinye detwi moun. Ou kapab fè sa. E non sèlman tou wap jwenn gras devan Bondye. Pwovèb 19 vèsè 5 Le faux témoin ne restera pas impuni.

Ou wè ki ki evre dan lèv de Dye. Son moun ki la, ki opilan nan lèv de Dye. Ou di bon entèl piske m wè kòman Bondye ap sèvi ansanm avè w, men w pa gen yon travay, m ap achte moto sa ba ou. Ou achte moto sa bay moun nan,

Nouri yo. Mezanti aprann nan depi lekòl yo fè parese, yo pap etidye, yo gen sa ki fè yo parèt e disparèt, se moun ki parese yo ye e konsekans yo trè grav sè Bèl pa egzanp yon moun ki parese ou gon pakèt konsekans ou pral peye pou sa mwen konnen yon moun ke map rezève m de dwa m pa site non li e se te yon moun lè lap chante nan yon koral nan Petyonvil ki an gradpon ki toujou devan anpil zye pou titire e finalman men l pa renmen travay.

Fò wa gen anpe pou manje. Donk kounya lòske ou gon bagay pouw fè ou pa fèl e gen dè mesaj tou ke yo preche pa la fwa. Donk mwen menm pèsonèlman m nan legliz lontan se Bondye k pran menm li metem deyò pa rapò avèk predikasyon yo lè m tande yon bagay m vle aplikel. Imajinew byen ke ou gon pèp ki sèlman pa la fwa san aksyon. La fwa san aksyon. Yo se ke mwen panse ke map jene poum jwenn yon poum jwenn yon kay m panse map jene poum kapab arive pou yo banm yon visa map jene map fè tout lòt bagay yo kòmsi devwa ke poum ta fè poum al travay oubyen poum ta ouvri yon biznis poum ta fè yon lòt bagay m pa met sa nan tèt mwen epi map chache enterè sa yon lòt kote. Donk nou di a ou mèt vini nan jèn nan si yon jèn gen delivrans nou pral priye men sètènman konn gen delivrans konn gen delivrans pa sèlman nan lafwa donk san m pa gen aksyon sa ka menm pwodwi de movèz panse nan mwen menm ou ka menm se nan yon to pral leve atè paske se atravè sa ou ka fè a sa ou kòmanse fè a epi Bondye ap grandi l pa genyen de sou metye. Pa gen bagay ki pi di pou Bondye pase pon atravè li menm. Gen de moun ou wè ki pran yon bourèk ki plen nan manje lap vann men pi ta li pap dòmi san manje. Non li pap li gon bagay ki fèl. Moun nan pran sèl la lap pwomennen an kan menm le swa lap antre lakay li avèk yon sèl saten.
Men lè w rete ap priye depi Bondye voye lakay ou an.
Nèg sa gen pi lwen tou menm legliz la tou fòk genlè bezwen moun nan pa fè travay li tout tan. Moun nan pa ka tonbe. Ou pa konprann. E menm pastè a ki di w fòk ou fè 40 jou a li egzije w la, lè w pa bay ofrand li ka di w ba. Non men si tout moun yo toujou nan legliz la, legliz la epi pa pove, la pov.
Paske tout moun yo yo toujou la chak jou avèk ou, yo pa gon aktivite ekonomik. Kòman w panse ke legliz la pral kwak? E ekonomikman palan. Legliz la rann moun parese tou an kèlke sòt. Pa egzanp, lè w ka pwoklame pou Bondye, gen de moun ki pap pèsevere, gen de moun ki pap lamante devan Bondye. Bon, sè a oubyen frè a li vin li pran sak li gen pou l te pran, l ap lamante, l ap chèche fas Bondye. Li fè de semèn, twa semèn l ap chèche fas Bondye. Se sa nou di pou l ka yon bon sèvitè, yon bon sèvant. Bon, kounye a l pa ka al travay. Li vin pòv.

Map di yon bagay mwen menm se nèg kote fèm sòti kote li fè lè levanjil antre yon kote k rele chanè vi moun kap swiv mwen la yo ka konprann gon gwoup moun ki rele yo rele konbatan pou kris tout jèn gason jèn fanm se rantre jene jan yo pran levanjil la moun sa yo fè nenpòt dezan twazan yo pa janm al lekòl non donk yo vin genyen moun ki vin ansent pou yo fòk yo fè fami yo yo vin tonbe nan birèt. Don sa vle di ke lè moun sou la, exact, don sa vle di ke yap chèche Bondye, yap ede Bondye, yo gen plis onksyon, non non. E ke w gen plis konesans, ke w gen plis kapasite ekonomik pou w sèvi Bondye pi byen, e wap ede kominote a pi mye. Exact. Pa egzanp, lè m pran pastè Cavalier Pétitbut ki ofri dokiman sa a avèk e.

Men yon moun ki mete kò l a la dispozisyon pou ke li fè yon komès, donk li peche kont kò l pa l, pwòp kò pa l. E sa ki bay depravasyon sosyete sa a. Egzat. Donk se ke se youn nan peche ke Bondye kondane e se abominasyon ke li ye. E Labib te gen rezon. Egzat. E sosyete ayisyèn nan tou, lalwa kondane sa, paske se atènt a lapidè. Paske lè w. kanpe an plenn ru wap agase moun gade sa pa egzanp nan petyonvil gen kèk ru til size kanpe anfas li menm si labit pat entèdil paske lè wap gade tout moun kap pale o non de la moralite nou wè se pa yon bon bagay sètadi se yon moun kap vann chè pou lajan sètadi e non sèlman sa gen de moun ke i a de pwostitiye deklare. Men y a egalman dè pwostitiye non deklare, non deklare yo kòm sispèktib. Yo la, yo pa la, se yo, se pa yo. Sa vle di ke gen eksa. Y a dè fanm marye ki son dè pwostitiye. Eksa. E an tapi nwa. A wi.
An tapi nwa. A wi. Se ta di ke sa, ou sal kò w, ou souye kò w. Paske se yon bagay ki trè di. Nan liv nan pale dwa de la fami an, m panse ke menm jan nou ta pale de parès la, nan pale anpil bagay pou. Pou wòl du père de la famille pou a ka konprann sou ke m konnen ke bibliyotèk la e pi si nou pral mete li sa deyò pou nou ka di bagay mezanmi fòk nou pase nan libreri modèn de frère la n ap jwenn tout kalite ouvraj nesesè pou avansman gade si w se yon jèn predikatè se ou menm ki responsab etid biblik se ou menm ki responsab jenès. Ou gen group dam ou paka bal li fanm vertueuse non fòw vini nan bon mwen fè parantèz la fòw vini nan nan libreri an pou ou kapab wè kisa ki gen la ok. Pase la se se lenpidisite wap fè lenpidisite ekzat paske atirans kòpilans moun nan abiman ke moun yo mete menm atravè legliz mwen wè mwen wè de moun ki vo de la chè kap adore epi abiman yo

Se menm gon lòt vèsè ki tou men kòman ou kapab sòti ladanl se yn tye de konvasyon. Pastè ou konnen gen yon pastè chak fwa l moute chè a pran mikro li di pa gen pi bon fanm ke madanm mwen c'est une femme si belle men tout sa lap di yo se wè la wè sou madanm la a tonbe.

E pou n kapab arive mete fen nan emisyon an, bon si n ta pran pale la n tap pase tout nwit lan paske nan 400 peche pa fè. Alò wi paske nou pap kapab sèlman nou te dwe pale de sanksyon yo pita nap fè nou pwomèt nap fè sa. Wi nap vini avèk yon seri de peche epi chak nan moman sa yo pou n kapab. Kiyès ki dwe bay sanksyon. Ekzat. 2 Timothée 2, vèsè 22 Fui les passions de la jeunesse, et recherche la justice, la foi, la charite, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Alò, m panse ke moun yo va toujou revize vèsè sa yo e n ap ankouraje w abòne ak paj la e kòmante. Si w gen kesyon ou mèt kite l, n ap wè li, n ap reponn ou. E patajel ak zanmiw e pa bliye randevou a se chak jedi chak dimanch nan lè sa pou emisyon sa ki se le prix de la conscience pou nou kapab ede kretyen yo ki gen konsyans yo ki mouri oubyen kap dòmi konsyans la pale yo pa tande pou yo leve nap fon kout priyè pandan kelke segond paske se yon emisyon.

Senyè a nap mande w chak entènot, chak zanmi, chak pastè, chak kolaboratè ki kap gade emisyon sa pèmèt ke Senyè Jezi ke travay sa kapab fè yon transfòmasyon nan vi yo e ke chak moun ki kap gade emisyon sa kapab di wi sètènman yo te jwenn yon bagay pou nanm yo nan mòd ou kanpe avèk nou akonpanye nou Senyè nou remèt ou pwochèn emisyon ke nou pral genyen rès semèn nan nan men w mwa nan men w Senyè nou pa pou yo kalite moun ki vann